E la polis depatcha ti bout ba e rete la nou gen son gen imaj anpil jèn gason tonbe yo pa leve nan kad yon operasyon ke la polis mennen yè swa nan Maryani e pandan ti bout ba tap pran plezil nan yon ba ke ti bout ba genyen ebyen e la polis se fè yon entèvansyon e gason pa kanpe ebyen la polis fè pye sòl ebyen anbyen pil jèn gason rete atè. yo pa leve nan kad operasyon sila. Ebyen, tout detay, tout enfòmasyon yo ap vin jwenn nou andedan videyo denfòmasyon sa a. Nou konnen depi enfòmasyon an tonbe a la minit ke l tonbe n ap pote l ba ou sou Ayiti Enfo 9. Enfo a ap vin jwenn nou tou nèf. Ebyen medam e mesye, m pral envite nou tande nouvèl sa a. Ebyen jodi a la, priyè a monte, gras la desann. Medam e mesye, ann tande sa n ap tounen. Pierre Reginald Boulos Fox, misye di, si yo voye l an Ayiti, lavi l ap an danje. Tande byen, Doktè Pierre Reginald Boulos, misye di, si yo voye l an Ayiti, lavi l ap an danje, se pou rezon sa a, Doktè Pierre Reginald Boulos, misye mande pou yo depòte l nan peyi Meksik. Tande byen sa m di an wi, m ap repran pou nou. Reginald Boulos, doktè de son eta, pwisan òm dafè, politisyen, nou sonje ke otorite amerikèn yo te arete nan dat ki te 16 oubyen 17 jiyè 2025, Li pase plizyè mwa nan prizon kote ke yo repwoche Boulos paske li ta bay manti pou ke l ta kapab vin gen rezidans li nan peyi Etazini. Yo repwoche Boulos paske li nan finanse gang an Ayiti, nan destabilize Ayiti. Enben Boulos ki pase plizyè mwa nan prizon Etazini, enben jij ki sou dosye an li rann vèdik li e li mande pou depòte Boulos. Te gen 3 peyi, Ayiti kote Boulos te aksepte pou tal pran ann di rekonèt li kòm ayisyen, a raple ke Boulos fèt Etazini e li ta pral renonse avèk nasyonalite amerikèn li pou l te rantre ann Ayiti Kidonk, li ta pral gen sa n rele nasyonalite ayisyèn. E de la etan, Boulos fè prèske plis ke ventan, trantan, karantan ap viv ann Ayiti, fè gwo biznis ann Ayiti, patisipe nan yon ansanm de pouvwa nan tèt peyi an. Men Boulos sa a, li deside, enben, apre an n di batay ke l t ap mennen kont Jovenel Moïse, li te deside retounen Etazini. Delè etan, Boulos te kòmsi retame pwosesis pou ke l te kapab gen sa n rele nasyonalite amerikèn e rezidans li nan peyi Etazini. Enben, yo twouve ke Boulos bay manti nan dosye, nan dokiman l t ap ranpli an, e Boulos gen anpil lòt dosye koze finanse nèg ame anndan peyi an, Men yo deside, Jij Pereira deside pou di ke y ap depòte Boulos. Yo te mete 3 peyi, Ayiti kote Boulos sòti, alò kote Boulos fè anpil tan t ap viv, ke l te rezide, banm di konsa pito, yo te mete peyi Kolonbi, yo mete peyi Meksik. Èd yo mete 3 peyi devan Pierre Réginald Boulos. Men Boulos fè konnen ke si l ale an Ayiti, lavi l ap an danje, li pa pral an Ayiti, li aksepte pou yo depòte l nan peyi Meksik. Sa vle di ke nenpòt lè, daprè kolaboratè nou, Valerio Saint-Louis, nenpòt lè ou tande ap gen depòtasyon, avyon ap vole pou al fè depòtasyon nan peyi Meksik, men Boulos ap nan avyon sa, y ap depòte Boulos ale Meksik. Fanmi Boulos gentan aranje malèt Boulos gentan pran tout rad zafè Boulos men pou nenpòt lè ap gen depòtasyon nan peyi Meksik pou yo voye Boulos ale Meksik. Ann di klèman ke se petèt se la Boulos pral fè dènye vye jou li si m pa twonpe m. E èske Boulos pral nan prizon nan peyi Meksik e l pap libere l ap sou siveyans otorite Meksikèn yo? Mwen si e sèten ke Boulos pap libere depi yo voye l depòte l nan peyi Meksik. Anpil moun te toujou di ke dezi yo pa ta renmen yo depòte Boulos ann Ayiti, paske depòte Boulos ann Ayiti se kòmkwa ou voye Boulos al byen viv, al byen jwi ann Ayiti. Paske yo gentan konnen ke nou gen yon sistèm jistis ki konronpi e Boulos kòm pwisan òm dafè, enben l ap achte tout jij, l ap achte tout komisè gouvèneman, l ap achte minis jistis, l ap achte avoka, sa vle di ke Boulos pral lib an Ayiti. Zafè anpil moun te di ke ke pou ta vwe Boulos an Ayiti, se se swa ke yo kenbe l nan prizon nan peyi Etazini, ou di mwens ke yo voye l nan lòt peyi. Men Boulos deside pou ke se nan peyi Meksik ke l prale. Antouka, e bagay la toujou di, wouj kou de, rich kou de kou pa di anyen, se lò tounen vin pwòv la k pi rèd. Kiyès ki ta kapab kwè ke Boulos jodi an ta pral fè rès vi l nan prizon? Kiyès ki kapab kwè sa, ke jodi, Pierre Réginald Boulos, pwisan òm dafè sa, li t ap yon federal, li t ap yon prizonye? Kiyès ki te ka manyen Boulos an Ayiti? Kiyès ki te ka touche Boulos an Ayiti? Antrepriz prive Boulos se polisye nan gwo inite ki ta bay Boulos, ta bay antrepriz Boulos sekirite wi. Se polisye nan gwo inite ki tap sekirize Boulos wi, an Ayiti wi. M pa di ke lapolis pa gen dwa sekirize, pwoteje vi ak byen moun non, tout moun lapolis dwe pwoteje vi ak byen tout moun. Sa fòn klè sou sa. Menm kriminèl tande kap pede touye moun yo depi polisye a gentan komsi metrizel li pa gen dwa touyel. Pou moutrew. Sa vle di ke Boulos biznis li gen dwa avèk pwoteksyon nan men leta. Men kounya se le fè ke leta a lepòk te fè Boulos kòm yon privilejye e poutan la grand majorite li menm tap soufri. Tande sa m di a wi. Leta te fè Boulos kòm yon privilejye pandan ke la grand majorite t ap soufri. Men jodi an, Boulos li se yon federal. Jodi an, Boulos se yon federal. M ap repran ankò, jodi an, Boulos se yon federal. Jodi an, Boulos se yon prizonye. Boulos jodi a se yon depòte. Se yon depòte ke l ye. Kòman nèg yo te izole se yon ansanm dezi yo. Merci Tayson, nou bel e byen anfom, trè kontan pou nou rejwenn pou n vin enfòme zanmi entènot ki branche men sak nouvèl ak tout lòt platfòm yo, nou salye yo, nou pwofite okazyon an pou nou di yo yo nan yon wikenn ki batize wikenn sent. yo nan Samdi dlo beni, yo pase Vandredi sen, yo nan Samdi dlo beni, yo pral nan Dimanch Pak. Nou swete chak grenn moun, kèlkeswa kote yo twouve yo, Jwayez Pak pou sila yo ki gen fwa katolik e sila yo tou ki nan venerasyon mistik, nou swete yo Ayibobo, bon konba, kontinye goumen nan lakou yo, nan abitasyon yo pou pèmèt ke kè kontan ak lajwa e kontinye bay tchovi yo lavi. Pase se moman yo pral kase fèy, pile fèy pou benyen timoun yo pou omwen chase move zè nan gran lakou yo Blaise Peterson. Pou yo benyen tchovi yo. Benyen tchovi yo. Doktè Pierre Reginald Boulos. Sa k pase frè m? Sa k pase? Doktè Pierre Reginald Boulos. se yon move zè nan peyi dayiti. Yo tire vye, yo tire vye zèb gate sa? O wi, se te yon move zè. Li soti Lèzetazini Damerik, li pran yon nasyonalite nou te prete l, ki se nasyonalite ayisyèn nan, malerezman. Gen moun ki gade l kòm yon nèg ki nan sektè prive dèzafè lan, kòm yon pwogresist. yon pwogresist, sosyalist, politik ki t ap frape anndan peyi a. Men kounye a, ann eseye tonton gade ki kote yo jwenn Doktè Pierre Réginald Boulos t ap evwe nan èv sosyal ke l t ap fè yo. Se avèk dè ajan sosyal, kriminèl ki gen zam nan men yo k ap touye moun anndan peyi a. Ti Gabriel, ti Ougan, lè sa w konprann? Nan Site Solèy, nan Bèlè.